Eske tout bagay ok eske tout bagay ok Samdi 26 janvye 2019 zanmi toupatou gwo salitasyon pou nou tout Byenvini nan Liaspo pou jodi samdi janm di nou an jodi a se avèk sa kè jwa nou retwouvew poun pote pou ou emisyon paw la ki se Liaspo. A raple ke li a spò se yon kondanse de tout enfòmasyon spòtiv, nou toujou di sa, nou toujou di se spò, ki pase nan semèn nan e nan samdi li a vini pou fè yon brèf, kidonk li a vini pou fè yon rale mennen vini, menm si nou pap gen chans vrèman pou n pale de tou e de ryen de sa ki pase nan semèn nan, men n ap jis fè yon brèf de kèlke enfòmasyon. Deja non pam se manèt Luma Dorvilus di Lia Fica anpe zanmi konnen ki pote pou nou emisyon paw ki se emisyon Lia Sport. Jodi a nan menu an, fòm di nou just avan zanmi Jacksonville yo sè byen malere Lia pa prezan studio Puissance Inter e le fè ke m nan yon tourne m m spesyal deyò pou gala 50 tièm anivèsè la presse sportive Kidonk, nou pa prezan, nou pa prezan pou n kapab pote emisyon an, nou pa prezan pou n kapab pote enfòmasyon sa yo pou ou, men nou tyen aske pou nou prezan sou Facebook la, pou nou prezan tou atravè radyo Ebeko Fatlou Dedal pou n pote pou ou emisyon pa w la ki se Li A Spò. Jodi a nou pral pale de sa ki gen pou wè avèk de CPS, CPS ki ap fete senkantyèm anivèsè kidonk anpil anpil anpil anpil bagay nan menu an nou pral fè yon jan pou n pale avèk Richemond oubyen Raymond Jean Louis n ap gen posiblite pou n pale avè yo paske n ap plis chita sou CPS kote ke jodi an aprè midi an yo bay randevou a katrè nan Lilo Haiti Center. Cultural Center ebyen pou tout zanmi sportive kapab prezan pou gala sa kapab yon reyisi. Nou pral pale tou de sa ki gen pou wè avèk dosye transfè pa bò lakay, Babalito nou konnen ki te deja kite ekip Cibao pou al rejwenn ekip Atlético Pantoja ebyen genyen toujou transfè yo kap kontinye.

N ap pale w tou de baskètbòl NBA. E se tout enfòmasyon sa yo ak lòt ki pral fè esansyèl nan emisyon Li A Spò pou jodi samdi an. N ap pran yon poz, n ap tounen. Rete branche chak zanmi, nou swete nou share live lan. Share live lan afin ke pou lòt zanmi yo kapab wè ke nou prezan. Merci deja pou pasyans ou ak fidelite w nap pran poz la nap tounen pou plis detay rete branche.

Ebyen ann pa rete twòp nou retounen aprè poz la ebyen nap rapidman ale avèk enfòmasyon yo gen anpil zanmi ki deja branche nan live lan pa bliye zanmi ki sou paj pastè Bishop Waldeck lan pliz share live lan avèk zanmi liyaspo yo pou zanmi yo ka wè ke nou prezan paske akoz de ou konprann A koz de kèlke, ou konprann, kèlke detay, nou pa ka bay tout detay yo, men vi avèk jan sitiyasyon an prezante, jan m te deja di w nou pa Jacksonville, nou Fat Lauderdale pou yon toune spesyal, ebyen grasa Bishop Waldeck ke maten an nou prezan sou paj li, ebyen tout zanmi, tout zanmi Liaspo yo, Nou swete e yousline please fè fè job la pou nou fè job la ti aske ou ti aske ou ou share live lan pataje l ansanm avèk zanmi yo pou yo kapab konnen ke nou prezan nan emisyon li a sport jodi an nou pral fè yon jan wi pou n wè si n ta rejwenn avèk Herby Mwen pral fè yon jan pou n wè si n ta kapab rejwenn avèk Herby Richemond, paske nou konnen jodi a se yon bagay spesyal nan sa ki gen pou wè avèk anivèsè, nan sa ki gen pou wè anivèsè CPS, ebyen nou pral fè tout sa ki depan de nou pou n kapab rejwenn avèk avèk Richemond oubyen Raymond Jean Louis pou kapab bay nou plis detay nan sa ki gen pou wè avèk nan sa ki gen pou wè. Avèk cps, ebyen nou pwal fè yon kout pye, nou pwal fè yon kout pye, fè yon kout pye, nou pwal fè yon kout pye, tout afè, nou pwal fè yon kout pye pou nou rejwenn avèk Richmond. Men jis avan nou rejwenn avèk Richmond, gen anpil enfòmasyon ke mesye yo kapab aranje yo pou yo kapab rejwenn nou paske. Nou konnen jounen jodi a rezève avèk CPR jan m di w la ki ap fete senkantyèm anivèsè. M pa konnen si se Richemond Jean Louis oubyen Remon Jean Louis, non Richemond Herby padon, oubyen Remon Jean Louis ki pral rejwenn nou pou n kapab pale, fè yon ti antrevi. 2 jou sa ke anpil moun tap tann sout sou gwoup senkantyèm nan sitou, ki te gen operasyon pap dòmi sou tout semèn nan, e nan zafè match nou tap prepare pou laprès tou janm te di nou, Herby Richemond yè make yon bèl gòl men se a lantrènman, kidonk dimanch m pa konnen si nap jwenn menm Herby sa ka pral make yon sipèb but pou nou, nou espere ke tout bagay ale sou menm lanse a. Richemond Herby fè nou siy oubyen Raymond Jean Louis sou 9 0 4. 904 252 96 29 pou nou kapab fè ti pale nan zafè CPS. Ebyen an ale avèk enfòmasyon, jan te di w la genyen ekip ekip Real Real Op du Cap lan ebyen ki genyen 3 jwè ki sinye nan MSL Ozetazini. Eh eske la m kapab m kapab ale pou m di se kou di pou chanpyona lakay? M pa pral di kou di. Le fè ke m pa pral di kou di se ke nou konnen jwè yo dwe fè tout sa ki depan de yo pou yo chèche sa ki pi bon pou yo. Eh jis avan m ap pran m ap pran kèlke segond.

Merci m tap ti aske poum wè m tap ti aske poum wè si tout bagay ok paske imagine ou konnen lè ou an studio wap fè manèv teknik wap chèche enfòmasyon konnen ou konprann wap bay enfòmasyon gen kèk bagay fò tcheke yo pou wè si tout bagay byen ale de tout fason merci merci nou pap janm sispann remèsye Yousline Duvens tout zanmi ki prezan nan live lan ki koz jiskaprezan. N, kòman m kapab di sa? N, Lòt zanmi ki pa prezan, Renata te fè n siy, li di, Luma, byen bonè, li di li, a m pap ka prezan nan layv yo non, akoz m gen yon aktivite, m ladan l, bagay sa te fè m plezi anpil lefèke m wè yo toujou panse avè nou. Ebyen, jan m di nou an, jan m di nou an pou pou plis detay nan sa ki gen pou wè nan MS, MLS lan avèk ekip.

Al rejwenn MLS la pou al siyen pou 2 zan, n ap di Bicou ansanm avèk Ronaldo. Men kanta pou Valdo Etienne li menm, li al jwe nan U 19 la an atandan pou l al jwe nan ekip premye. Kidonk, èske n ka di konsa, felisitasyon avèk jwè yo. A chak fwa ke jwè nou yo ap avanse pou yo pran yon lòt levo, Nou kontan anpil nou fyè de sa paske imajine ou konprann chita lakay ou konprann dèfwa lakay pa bon m kab di l konsa m pran responsablite a pou m kapab di l konsa dèfwa lakay pa bon nou konnen jan bagay yo ap mache deja ebyen a chak fwa ke yon jwè debouche yon kontra a chak fwa ke yon jwè jwenn yon opòtinite pou ale yon lòt kote ebyen nou toujou santi ke nou kontan e nou fyè pou nou kapab ankouraje jwè sa yo. De tout fason, jan n di l la, jan n di l la, gen anpil zanmi nou yo ki deja prezan, ki deja ap ankouraje yo, ou menm ki se fanatik jwè sa yo n sot site la a, tankou Babalito, tankou Tibo, tankou Valdo Etyèn, tankou tou. tankou tou e pou n site sa yo sèlman, Ronaldo Damus tou, Jakentho Jean tou sa, a chak fwa ke jwè yo jwenn mwayen pou yo debouche yon kontra li vrèman vrèman enpòtan pou n pa di ekstrèmeman enpòtan pou yo kapab al jwe a lechèl entènasyonal, deja nou swete jwè yo bòn chans ke Bondye kontinye avè yo, e pandan m ap di nou sa fanatik Babalito yo, Babalito vrèman pa pote l two byen, Babalito vrèman pa pote l two byen. Li te sibi yon operasyon, aprè operasyon an sa gen 2 mwa a kèlke jou men li poko fin reprann fòm ni. Lè m di l poko fin reprann fòm ni, li al nan antrènman, nou konnen le 20 k ap vini la li genyen pou al patisipe nan sa ki gen pou wè avèk nan premye match li a pral jwe pou ekip Atlético Pantoja a. Kidonk Babalito, Babalito li menm ap jwe pye e men pou l kapab wè kòman pou l fè pou l antre ak tout fòs De tout fason, m espere ke chak zanmi ki genyen telefòn Babalito, chak zanmi ki genyen telefòn Babalito, jan m di l la, please, ba l yon kòl, ba l yon mo de soulajman, ou konprann, ba l yon mo de rekonfò, paske lè Joya ap ba l bon rezilta, li vin akoz de maladi, li, sante l pa twò ok, epi li vin pa ka remèt, Jan l te konn, ou konprann, jan l te konn pèfòme li vin redui, sè ke n ap konprann a chak fwa ke yon jwè blese, gen yon blesu, li sibi operasyon, se yon rediksyon. Men nou espere ke Bondye fè tout bagay antre nan lòd, afen ke pou Babalito li menm, pou l kapab, eh. rekipere li nou swete Babalito bon retablisman pandan ke zanmi ki gen telefòn li fan Babalito yo relel bal yon konsèy bal yon mo de soulajman afin ke poun wè sipèsta jwè nou yo kap avanse evolye e monte pi wo nan sa ki gen pou wè avèk nan levo ki pi wo yo nou salye tout zanmi ki fè pati gwoup. Lia Sport, Fan de Club, nou konnen zanmi yo toujou prezan avèk nou, ebyen nou kontan maten an pou tout zanmi ki prezan, nou pa bezwen site non yo, men nou di mèsi tou a tout zanmi ki ap fè yon bèl travay sou gwoup Lia Sport, dèfwa Lia pa gen tan ditou vrèman pou l kapab menm pase nan kay lan, men yo menm yo tyen aske yo fè tout sa ki depan de yo pou yo kapab pataje enfòmasyon e kenbe gwoup la an vi. Zanmi Facebook yo egalman, anpil mèsi pou nou, zanmi YouTube yo, zanmi Puissance Inter, zanmi RVMH, Ebyen nou di merci a tout zanmi yo zanmi Ebeco FL tou nou di merci a tout zanmi yo Ebyen nap kontinye avek enfomasyon yo jodi a tou se anivèsè ekip Don Bosco de Petyonvil la Ebyen Don Bosco de Petyonvil li menm ki ap fete 56 zyèm anivèsè yo Imajine ou fèm di w 56 ans ahh. 56 zan pa 56 jou. Merci avèk Maître Dieulen, Maitre Dieulen depi Jacksonville Florida ki di nou konsa li branche emisyon an. Merci Maitre Dieulen le fait ke ou branche avèk nou e nou swete w bon week-end Maitre Dieulen a tout fanmiy nan. Jan m di nou an, Don Bosco de Petion-Ville li menm kap fete 50 tièm anivèsè, 56 zièm pardon, anivèsè d'nesans yo. 56 zièm anivèsè, 56 ans, 56 ans pa 56 jou, m toujou di zanmi yo sa. A chak fwa ke yon moun ap fete nan tranch daj sa yo, ou konprann, se se pa sèlman yon moun, yon enstitisyon tou. Yon enstitisyon ap fete nan tranch daj sa yo, ebyen nou toujou tyen aske nou tyen aske nou fete yo Bòn anivèsè, bòn fèt nan sans paske menm jan bib lan dil, rejwi ak moun kap rejwi e souri, soufri ak moun kap soufri, ebyen lè zanmi yo ap rejwi, nou rejwi avèk yo, lè yap soufri tou nou pataje avè yo, de tout fason nou swete chak zanmi fanatik Facebook President Mona, Mona big up pou ou ki se President ekip Gwo Mòn nan. Ebyen nou wè ki nan live la avèk nou nou salye l de tout fason janm di nou an swete Don Bosco yon bòn anivèsè pandan ke nap swete tou laprès spòtiv kap fete 50 tièm anivèsè yo yon bòn fèt e ke tout sa ki nan ke tout sa ki nan menu an paske son menu ki trè charje pou yo kapab ranpli yo Daniel Dacier nou salye Daniel Dacier ki ap fè yon bèl travay tou nan près lan Si wap gade ekip yo jan yo abiye a m ka bal kredi an, m ka bal kredi an, sa pa anyen pou m bal kredi an, gen zanmi kap di men poukisa li a wap bay Daniel kredi a, Daniel pa sponsor emisyon an, ou konprann fòm bal kredi an paske lap fon bon bagay, m pa konnen si nap kontinye fèl konsa men lap fon bon bagay fòm di nou se yon bagay pèfè, si nou wè jan ekip nasyonal yo nou ka di. Ficadu Cap Haïtien, ASC, Tempête, ou konprann, Real Hope, si nou wè jan ekip sa yo ap byen abiye, se mesye sa, Daniel Dacier, ebyen, yè ki te a lantrènman avèk nou, nan, ki te nan antrènman avè nou, nan antrènman kote ke jounalis yo ap fè pou al jwe dimanch pou klotire gran senkantyèm sa, ebyen, Daniel, nou ta dwe pale wi, nou ta dwe pale, fè yon jan. Rele nou nan poun poun fè ti pale nan emisyon li a spò maten an nou salye tout super branche kelke swa kote yo ye ebyen jann di nou an group senkantyèm nan group senkantyèm nan chofe chofe hehehehe group senkantyèm nan chofe e madam simòn kap mande woy kote moun yo ebyen moun yo la madam simòn nou sèlman ret ap tann ou nou konnen ou pa lwen eske ou deja nan vil la fè nou sin fè nou sin si w deja nan vil la de mèm tou.

si tout fwa nou pa twò okipe. Malgre fò nou jwenn Raymond Jean Louis ou byen Herby Richemond m pa konnen si se prezidan CPS lan tou, kiyès nan yo k ap rele maten an paske fò nou rele pou nou pale piske nou konnen sa vrèman priyorize nou aprè tout tout long mwa nou sot pwan pou nou planifye e mesye dam yo pa dòmi vrèman e byen jodi an se akouchman an se grand première la kidonk n ap tann pou nou kapab fè ti pale. Ansanm avèk yo, nou salye tout moun ki fè pati gwoup senkantyèm anivèsè la, kèlkeswa kote yo ye. De tout fason, jan m di la, gen anpil zanmi ki deja ap swete bòn fèt avèk CPS. Bòn fèt CPS! E se konsa sa ye wi. Bòn fèt CPS, bòn anivèsè, ke tout bon bagay yo pou ou, ke lanse sa, grand premyè sa, nan, ki pral fèt nan Lilo Ayiti Cultural Center, kapab kontinye, pa sèlman rete pou sèl ane sa, men ane kap vini pou l kapab kontinye, jan n ta fè nou ta pale a Herby Richemond pou n te fè konnen ke jan Madam Simone ap di, lè Richemond tap di ane kap vini se Orlando wi nou pral fè nou pral fè nou pral fè anivè nou pral fete 51 nyèm nan Madam Simone di e poukwa pa New York e pandan l te di sa mwen menm lè m tap pale a Henry Grand première la, m tap konpòt sim te entèlijant mwen, m di men Henri poukisa nou pa pale poun fè grand première la Jacksonville ann pran pi bonè, li a ou konnen li a toujou ap konpòt entèlijant li, men malerezman mesye yo te deja ap rasanble pou pou Lilo Ayiti pou Miami, kilòt Lilo Ayiti se la ke grand program sa ap fèt grand première a deja, nou swete bòn fèt a tout fanmiy laprès spòtiv lan nan inite nan renmen yonn pou lòt jan nou dil lan renmen yonn pou lòt.

Nou pral vire a lechèl entènasyonal men se pa konnya paske nou konnen nou toujou jan m di l la priyorize enfòmasyon lakay yo kidonk èske n a pral plis rete vrèman sou lakay nou konnen chanpyona yo pa chanpyona yo pa an mach pandan n di sa chanpyona yo pa an mach pa vrèman ou konprann gen aktivite men nou konnen genyen pa mal de ekip yo ki gen aktivite pa yo y ap fè jan m sot deja di w. Don Bosco de Petyonvil kap fete 56 zyèm anivèsè yo. Ou menm ki fanatik balon won, m pap mande pou sèlman fanatik fanatik Don Bosco, men fanatik balon won kèlkeswa kote ou ye, ale sou paj Facebook yo, chèche dirijan yo, konprann yon jwè, swete yon bòn fèt avèk Don Bosco, api 56 zyèm ou konprann. avèk Don Bosco, Api 50 Six, kidonk y ap byen kontan lè ke ou swete yo yon kouraj, ou swete yo yon bon mo, lè n konnen madam, madam Oba Eliz, ki se yon kourajant, yon vanyant fanm, ki pa, ou konprann, ki toujou ap chèche, m t ap fè ti pale avè l, m ka di l, m ka di l nan mikwo, m t ap fè ti pale avèk madam Eliz, kote ke li te, li te gen yon fòmasyon li al pran an Ewop, Poukisa lal pran fòmasyon an si nou konnen? Se yon dirijant ki trè entèlijant m retwouve sa nan madam nan, ou konprann? E map kopye anpil, anpil tou sou li. M toujou ti aske m kopye tout sa ki bon yon moun ap fè, ou konprann? M kopye tout sa ki bon yon moun ap fè. Li al pran fòmasyon jis an Ewop pou rezon an rezon pou konnen pou ekip li kapab gen yon bòn mach. Lè m tande madam di sa m fè waw! Se ekstraòdinè e se pli, poukisa m pa ka di se plis ke ekstraòdinè sa. De tout fason, ankouraje yo, si w genyen paj Facebook, si w pa konnen paj Facebook yo, monte sou Don Bosco, ou konprann, Don Bosco de Petion-Ville, sou Facebook yo, swete yo yon HBD, oubyen wè sekretè la, wè.